Wi lame a ki debake nan baz e e e mesye viv ansanm yo an brèf gen aktyalite e pradel map salye w. Se yon enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a, task force ki ap avanse ebyen sur village de Dieu abitan yo fui ebyen vers Carrefour ebyen task force police ebyen la Jimmy si nap gade nan mitan an nap wè se village de Dieu kote ke abitan yo yo kite zòn nan ebyen fièf gang ebyen 5 secondes ebyen gen anpil nan moun yo ki ale o nivo de kafou nan menm sans sa ebyen e m panse ke Jimmy e moun yo gad foto a kanmenm pou yo wè ebyen e kòman ke yo menm yo fè yon katografi de Vilaj de Dye. Avi pou popilasyon an. Prekosyon pou pran pandan operasyon fòs lòd yo Ebyen nan kad operasyon fòs lòd yo ap mennen pou konbat ensekirite ak retabli lapè, yo mande tout sitwayen Pou yo pran prekosyon sa yo, Rete lakay ou si ou pa gen ijans pou soti. Evite rasanbleman ak zòn kote gen operasyon k ap fèt. Pa swiv, pa filme, ni pataje imaj operasyon yo an dirèk. Respekte tout enstriksyon lapolis ak fòs sekirite yo. Idantifye tèt ou si yo mande w epi kolabore san panik. Pwoteje timoun yo, granmoun aje ak moun ki pi vilnerab yo. Pa bay bandi okenn enfòmasyon, dirèk oswa endirèk. Sekirite se responsabilite tout moun. Kolaborasyon popilasyon an enpòtan anpil pou pwoteje lavi epi pèmèt fòs lòd yo fè travay yo nan bon kondisyon. Ansanm, n ap fè lapè retounen Ansanm nap reprann kontwòl peyi a ebyen jan ke nou di w li ebyen se o nivo de la polis ebyen se yo menm ki arive mete ebyen avi sa kote ke yap prezante nou zòn vilaj ebyen anpil moun ap pretann ki jou ki lè pou yo tande yo kraze vilaj la plat Nap avanse toujou e nan lòt enfòmasyon ki apan domine aktyalite. Banm yon segond Pradel, banm yon segond. Pa bliye nou di w ke se tout moun kap prepare, kap wè si yo kapab kenbe pouvwa, men pandan nap di tout moun, mesye gang yo yo menm tou, nou konnen yo trè trè enfliyan, fò nou pa ekate yo nan ekwasyon an non mesye. Yo menm tou yo bezwen kenbe pouvwa, yo menm tou yo pa ta vle kòmsi pèdi sa yo posede an, malgre ke nou wè dronn ap tonbe sou tèt yo, malgre ke nou wè anpil ladan yo ap kache, ap kouri. Men yo menm tou yo gen anpil anpil enfliyans anndan peyi sa, donk se sa wi la. Tout nèg ap goumen pou wè si yo te kapab kenbe pouvwa. Wi Salomon, prale.
Wi nap avanse. Ann ale nan arestasyon fèt la Jimmy, ebyen nap di w ke gen yon pwisan kriminèl ebyen pou trafik de migran ayisyen ki jwenn arestasyon li. Otorite dominikèn yo ki pwosede avèk arestasyon on sitwayen kanadyen se Troy James ebyen pou sa prezime enplikasyon nan transpò migran ayisyen an sitiyasyon iregilyè. Entèpelasyon an ki fèt ebyen nan on pòs de kontwòl nan zòn yo rele El Rubio nan pwovens de Santiago, enben selon enfòmasyon kominike pa lame dominikèn, enben pandan kontwòl woutye yo, sòlda yo ki te enspekte, enben on sub blan, enben kondwi on machin ki gen tit sub blan e ki te kondwi enben pa Troy James e yo dekouvri 7 resòtisan ayisyen, 5 gason, on fanm epi on minè. Youn nan yo pa dispoze oken dokiman legal ki otorize ebyen seji yo sou teritwa dominiken, ebyen se sa ke otorite yo presize. Otorite yo raple ke Troy James, misye te deja arete nan dat 15 novanm 2025 nan zòn ke yo rele Dahbonne nan, ebyen a lisid youn pouswit, alòske li menm li tap transpòte 8 migran ayisyen don 1 anfan.